Non pa mwen se Sylvie Victor donk se toujou yon plèzi pou mwen kap kenbe nou an enfòmasyon de tout sa kap pase nan peyi Dayiti. Alò pwen ke mwen vin touche jodi a la se kondisyon de vi moun kap viv nan peyi Dayiti e bagay yo di, bagay yo di, bagay yo bagay yo amè, bagay yo difisil sitou pou prizonye pou moun kap viv pou prizonye ki nan penitansye nasyonal. Alò, m pa bezwen di w, se ou menm ki deyò ou wè kòman sa di. E pou sa ki anndan penitansye nasyonal, se trè trè trè trè difisil. Alò, antanke imen, antanke Ayisyen, antanke imen, antanke frè ak sè nou, antanke patriyòt nou, antanke antanke antanke vwazen, vwazin, antanke antanke Antanke frè ak sè nou, antanke imen an jeneralman, e nou pa ta sipoze ap viv konsa. Kondisyon yo di, se vre, men n ap mande kote dwa zimen, kote dwa de lòm, kote moun ki an chaj k ap pran responsablite yo Kap voye je sou moun kap mal viv yo. Antretan, madam e mesye, ann fon kout je ansanm avèk mwen nan penitansye nasyonal prizonye yo poun wè kondisyon de vi moun sa yo. Haa, m kapab di nou, bagay la grav. Li grav, li vreman di. Antouka, ann swiv ansanm avèk mwen. E fason ke yo trete Ayisyen, fason ke yo trete konpatriyòt nou, fason ke yo trete imen parèy nou. Alò, men egzakteman sa k ap pase nan Penitansye Nasyonal Dayiti. Sa n ap gade yo la a, se prizonye yo ye. Wè sa m di w la? Sa n ap gade yo la yo, se prizonye, se imen parèy nou. Wè sa m di w la? Men nan ki eta prizonye yo ye nan nan penitansye nasyonal lòm parèy nou men nan ki eta yo ye nan penitansye nasyonal dayiti men men men men sa vrèman sa vrèman etone sa vrèman etonan antanke lòm parèy ou antanke antanke yon imen parèy ou pou moun ap viv nan nan nan fason sa gade. Gade, gade, ou ka kontwole tout zo nan kò moun sa la. Donk se yon bagay ki vrèman touchan. Donk, e videyo sa a m kapab di nou, se yon, se yon, se yon, se yon leson l ye pou ou menm, li se yon leson pou frè w, li se yon leson pou sè w k ap viv swa di kote aletranje oubyen ann Ayiti. Donk se pa sèlman lè ke ou ba yon moun lajan ke ou ede moun nan. Gen de konsèy ke ou kapab bay moun nan pou evite moun nan tonbe nan yon pyèj pou ede moun nan epanye yon sèten de aksidan. Donk, videyo sa m ta swete ke nou, nou menm k ap gade videyo sa, pataje videyo sa, wè sa m di la, pataje l epi fè yon lòt pwochen parèy ou, wè nan ki eta yon frè ayisyèn ap viv nan Penitansye Nasyonal Dayiti. Konsa, li kapab mennen tèt li nan yon kondisyon ki kòrèk, yon kondisyon ki dwat, afin ke li pa tonbe nan sa k pa bon, pou li pa vin tonbe anba men Leta, pou li pa vin nan menm sitiyasyon moun sa yo ye la. Donk, imajine w byen. Èske ou ka di konsa ke gen yon leta? Non, pa gen leta. Èske ou ka di konsa ke gen sa k rele yon dwa de lòm, sa k rele dwa imanitè? Donk, non, ou pa ka di bagay konsa. Dwa de lòm, donk se, m kapab di se sèten de moun ki pa konn kisa y ap fè, yo pa konn travay yo. Donk, yo jis mete yo nan yon pòs kòm peyi Dayiti se yon peyi konsa l ye, donk.